E swit a sa k pase, swit a altèkasyon k te genyen ant polisye avèk pwofesè nan vil Kap-Ayisyen an, ebyen anpil enstitisyon pote solidarite yo a fè ki pase a. Konsa tou gen anpil enstitisyon tou ki pale Bon chwa pou fè santi ke yo la men pa pou pote solidarite vè polisye ou du mwens vè pwofesè. Yo plis ou mwen rete neutre. Men kounye a la m pral plis opine sou deklarasyon yon jèn gason ke yo souvan ap kritike, wi, son nèg ki gen anpil defo pa l. e konsa tou l gen kalite tou, ki se rektè UPNCH la ki se Joam Fig Samar medam mesye. Kisa bagay la ye? Enben nan yon nòt ke Joam Fig Samar fè sòti, li fè konnen ke gen yon gwoup moun ki ap rele l pou ba l presyon swa pou l solidarize l avèk ansenyan ki te viktim nan, e ke li twouve ke se pa nòmal, se pa nòmal pou li rantre nan yon kad de presyon tankou tout lòt enstitisyon ap fè l, puiske afè a se afè yon polisye ki se moun Okap, yon pwofesè ki se moun Okap, donk li panse ke yo kapab twouve yon chimen dantant e li mande pou ke lajistis fè travay li, donk kite travay la nan men lajistis, se pa a enstitisyon pa li a, lòt enstitisyon yo, ki ap pral pran de desizyon, swa pou enfliyanse e fè a. Bon, nou ta kapab di bwavo. Bravo pou Joam Vixama pou desizyon sa a, pou pozisyon sa a tou. Paske l fè konnen ke linivèsite se rezoud inivèsite rezoud pwoblèm men yo pa chèche kreye pwoblèm. Men konnya la a, mwen pral di a Joam Vixama, èske ou pa twouve ke gen yon mank de koerans atravè sa ke ou di la a? Èske se pa menm Vixama sa a ki te bay yon plak Donè emerit a Minis Antoine Bien-Aimé, ki se Minis Edikasyon an, pou byenfè li anndan sistèm edikatif lan? Èske se pa menm Joam Vixama sa akonpanye de etidyan UPN CH sa yo ki te ba l yon plak? Si tout fwa nou ba l yon plak, pou ki sa nou ba l plak la? Sè ke nou di l ap byen jere. Ok. Pwofesè a ki te nan katedral la, ki t al revandike a, se ki sa l t al revandike? Ebyen li tap revandike move tretman ke yap sibi kòm ansenyan, yo pa ka nome, ogmantasyon e salaryal, kat de debi, on pakèt lòt bagay kondisyon e sekirite sosyal tout sa yo se yo ke yo tap mande. Ebyen si tout fwa sa rive la se paske minis ou an Joam pa fè travay li. Ebyen kounya la Poukisa nou te bal black dollars sa la humm wou menm kite jije kel tap byen travay kel ap byen travay poukisa ou bal plak donè sa la ebyen aksyon sak pase la ebyen li moutre aklè ke zafè patizanri nap jere nan peyi sa pap mennen peyi a nul par jodia lèw wè chen an fòk ou dil se chen ou paka wè chen ou dil se kabrit ou dil se bèf. Ann aprann di chyen an se chyen, kabrit la se kabrit, bèf la se bèf. Kòman w santi w? Èske w pa santi w wont pa rapò a sa k pase la a? Dayè, ou te nan depatman an. Ou te konnen ansanm de revandikasyon ki te genyen yo byen avan. Hein? Sa genyen kèlke mwa, prèske ane, de sela, depi ke revandikasyon yo a fèt. Yo pa janm tande revandikasyon ansenyan yo jiskaske nou wè sa rive la a. Men jodi a ou menm ankò, hum, ou pretan ètre responsab djniversite. Donk, se an nan inivèsite yo pou n chèche solisyon yo. Men poukisa ou pa t janm sòti yon nòt pou w te di minis ou an ke ou t al onore a, ou t al ba l plak donè a? fok li tande prof e fok li tande profesè yo tou? Poukisa ou pat dil profesè yo ap fonksyone nan move kondisyon trètman ann ba yo yon lot trètman? Poukisa ou pat janm wèl konsa? Men okontrè ou te telman trouve w konfotab ou te telman trouve ke minis ou an konfotab lap byen travay ebyen ou nou deplase al bal plak donè e merit pou di ke lap byen travay. Humm Jodi a Vixama jèn gason ke ou ye mwen menm ankò m felisite kouraj ou, devouman ke ou gen, foug ke ou genyen, kapasite ke ou genyen men la a korije kay ou jèn òm korije kay ou paske aksyon ou ale alankont de sa ke wap di jodi a aksyon ou ale alankont de sa ke wap di jodi a Humm m panse ou kapab reseze w li ankò tou ou se yon jèn gason ki kapab ki gen konesans ki gen foug tankou m di l deja a ann fè bagay la jan l dwe fèt la ann oryante l jan l dwe fèt la paske se la ke nou va twouve nouvèl Ayiti ke n ap chèche a men si tout fwa se nan ti bagay klan n ap jere Jodi a se minis pa ou, donk ou oblije menm lè ou konnen l ap mal fonksyone, l ap mal jere, fòk ou al felisite l, fòk ou al ba l plak donè e merit. Enben n ap toujou rete nan tchoumboumbe, nan katchouboumbe ke nou twouve n la a wi. N ap toujou rete nan labou santi ke n ye la a wi. E se sa k mete peyi a la a wi. Se kesyon de moun pa a. Nèg la, nèg la fè yon bagay ki pa bon, kòm se moun pa ou nou fèmen je sou li. Hein Kòm ou gen pouvwa nan men ou, ou fèmen zye sou li ou di non li pa merite sa. Ou di mens pafwa yo konn rive arete moun nan, li an mezi pou l al pije pèn li, enben nou menm nou fwe men nou an gwo ponyèt. Nou mete yo deyò. Enben kòman nou vle pou peyi sa a va mache? Humm. Kòman nou vle pou peyi sa a va mache? byen ke m konprann nòt ke ou fè sòti a wi, se klè, nou pa oblije ap alimante l davantaj. Pwofe, e, an, e, polisye a pa t gen dwa frape ansenyan an, li pa t gen dwa sa. Ebyen, si gen dè mezi ki a pran kontre polisye a, ebyen, ke mezi yo pran. Nou, e pa kounye a pou n ap fè tout sa n ap fè la ankò. Kounye a la, si gen yon mouvman ansenyan yo ap, ap fè, si y ap kontinye avèk mouvman ke yo tap fè ki se grèv la ou di mwens manifestasyon pou yo kapab reponn a bezwen yo a ke nou konsantre nou sou sa ke nou konsantre nou sou sa sou kesyon manifestasyon yo ke lekòl enstitisyon kap solidarize yo a yo solidarize yo klè sou ansanm de revandikasyon ansenyan yo ann pa sèlman mande ann pa sèlman fèmen pòt yo non sèlman nap fèmen pòt yo e nap mande pou yo kapab rèspèkte e reponn a demand tout ansenyan yo, nominasyon, ogmantasyon lajan ki ap touche a, kat de debi, kesyon asirans, en, lè pwofesè a malad, pou l kapab jwenn swen lasante a, madanm li, pitit li, pou yo kapab jwenn swen lasante a, fòk yo an mezi, dayè salè n ap ba yo a se yon salè mizerab ke n ap ba yo. Son salè mizerab ke nap ba yo humm donk se la a map wè nou jis ke nou kanpe dèyè mouvman ansenyan yo aske nou fòse leta reponn a bezwen yo dayè leta epa epa kapab li pa kapab se vle yo pa vle gen mwayen pou sa gen mwayen pou sa bon dayè nou tande 40 milyon goud ki sot vin depanse la nan fèt drapo okap ou pa wè kisa ki fèt Ou pa wè kot 40 milyon de goud sa pase? Ebyen gen lajan wi. Se vle nèg yo pa vle. Petèt m pa konn èske se yon plan pou kraze sistèm edikatif lan. Si l pa yon plan, ann poze aksyon.